ki fè kòmantè anba videyo nan akt ke mwen te poze devan anbasad amerikèn kote mwen te touche frè polisye ayisyen m an nan lestomak ke mwen pa t gen rezon sa a ditou pa men espri ki te anime m nan. Se mwen fè l. Mwen fè l ou pap kwè sa, san rann mwen kont. E mwen pa fè l ak ak jan moun yo konprann li an. Men, polis yo enb. Yo gen fratènite lakay yo. Yo se moun. Yo jis konprann. Yon rezon, yon bagay ki revòlte m, yon bagay mwen manke ki fè mwen fè sa m fè a. Men, m pa gen yon bagay lakay mwen ki ap pouse m ale odela de sa. Ke sa! Ke sa, mes frères! Nou panse m pa respekte moun k al lekòl? Moun k al lekòl ki vin nan yon enstitisyon, ki vin travay, ki nan inivèsite, ki gon fami, ki gon madanm. E m gen twòp twòp polisye k renmen m. E èske n te konn konbyen k t avè m nan mach la? M te poukò m. M gen twòp polisye k renmen m. Men, se pa paske polisye renmen m, kòmsi pou moun al konprann ke se yon pretèks m gen nan tèt mwen, ke m gen rezon. Non. M dakò ak larezon, ak tout moral yo ban mwen an. Pase si m ap kouwone valè moral, fò m dakò ak larezon. Mwen koube m byen ba trè ba devan frè polisye yo e frè polisye sa spesyalman ke mwen te touche lestomak li pou m pa di frape men nan lestomak. Paske se pa entansyon sa l te ye. Non, se pa entansyon sa. Se kòm si m ta di w ke mwen wè yon gran frè, sa se sa m konprann, se sa k nan lespri m. Menm lè se pa tout moun ki pote inifòm nan k polisye. Men, m ta polisye. Se kòm si m ta di w, Ayiti se kay nou, epi ke m touche frè a, m di, Ey! Men manman nou ap senyen an al libere manman nou se sa m fè wi men se pa entansyon derespektan devalorizan jan moun yo konprann ke jenòm sa li pa gen respè pou lapolis ni pou enstitisyon an ee mè frè rekalkile bagay yo repanse yo mè sè ki fè kòmantè ki konprann. Gen negativite men se moral m renmen moun ki fè mwen moral yo kap aprann mwen kap rann mwen plis mature kap ogmante respè nan mwen menm pou m gen plis respè pou moun m pa gen rezon sa men Sa k te anime m nan, lòt frè yo wè l e anpil polisye vizyonè ki se dè ideyalis konprann sa ke mwen vle eksprime a, ke mwen fè l. E tout, tout polisye, ou te mèt te yon vagabon yo te met inifòm sou ou, fò w ta deja wè ke sa m ap fè a se a kè e pa a kè a non, alò, se pa devalorize, se pa nan sans derespekte nou, ditou. Se pa sa. E vizaj sa a n ap gade a, moun sa a, nou wè ke se pa sa k nan lespri l. Se pa sa k te nan may li. E mwen garanti w se pa moun ki t ap vin fè kòmantè, ki t ap vin di nou, metrize m, aretem fèmenm ditou pa nou tap gentan wè pou nou fèl e mwen met chapo devan edikasyon nou devan konpreyansyon nou valè moral nou ke nou konprann sa ke mwen tap eksprime a pa gen pretèks pa gen mask. M vrè ak meyè vèsyon de mwen menm. Gen anpil moun ki konprann sa map fè a gen moun ki pa konprann li tou, son rezon pou yo pa konprann li. Wi gen rezon pou sa, sa pap oblije eksprime jodi an e gen moun tou ki konprann ki pa dakò pa ipokrizi. Menm jan gen fo polisye, fo polisye pa polisye ki pa wè ke map revandike dwa. Pitit pitit yo k pral viv demen, desandan pitit yo, pitit fi yo, pitit gason yo, si yo pa gen tan jwi batay m ap fè ak mwen menm, m ap fè yon lit a kè, se pa chita m chita bay manti sou atis sou rezo yo, kreye buzz, plede bay manti sou moun, pale sou moun pou DG ka wè m pou yo envesti nan mwen pou m ap manje lajan sal, se pa sa m fè. M just eksprime yon bagay ak tout mwen menm ak tout kè m e tout frè polisye yo wè l. E gade sans mwen. Gade mwen menm. Pou n wè si m ka gen pwoblèm ak polisye. Bon m ap fè moral ak mesye gwoup ame yo, alevwa pou nou menm mesye. Se nou tout nèt m pa pè, se nou tout nèt m ap reveye konsyans nan nou, nan sa ki dakò, e pa nou tout. E mwen pa fòse pou. gen moun renmen m men tapi wouj pou sa k renmen m menm jan tapi wouj pou tout polisye ki pa renmen m osi m pa pral fòseman pran gen polisye k pa renmen m se kominikasyon n ap fè m plis kwè gen nèg sa yo k respekte m KA, Yon grenn de grenn ki pa emosyon k ka fache ak madanm yo, ak zanmi yo, epi kinnik vini, misye ap mouri kanmenm. Men konbyen nan nou k mouri k pa itil? Konbyen nan nou k tiye moun, epi nou mouri nou wont nou menm, epi konsyans nou repwoche nou? Èske tiye m nan e sa k solisyon an? Non. E tiye m nan tou sa p ap deranje. tè dayiti sa pap deranje la nati sa pap deranje lavi sa pap deranje Dye map travèse epi yon lòt pral reenkane pou fè menm batay m pral fè a sou yon lòt fòm map lite pou nou pou pitit nou pou pitit nou spesyalman pou pitit pam yo pou pitit kouzen m yo pitit frè m yo pitit sè m yo nan ras mwen. E pafwa lèm di men frè polisye se pa pou achte figi, se pa pè m pè yon nèg. Men m di l paske se menm manman k akouche nou, manman sa se Ayiti. E si gon bagay mwen plis renmen apre lekòl, E lekòl primè nan peyi a se polis. Se lapolis. Paske se sèl enstitisyon de valè ke tout klas, laprès, tout moun, avoka, pèsonaj piblik ta dwe met zye sou li paske se li menm ki defansè entegral la. Twòp moun renmen mezanmi nan enstitisyon sa. Mè frè padone mwen pou ak la. E mwen pat fèl pou m derespekte nou. E nou konprann sa. Al gad video a retande l konprann kòlè a epi gad mesaj sa pou nou wè. Non. M pap m pat konn derespekte polisye, m pap m pap derespekte polisye, m pap janm derespekte polisye. Epi m pap pyetine valè polisye. M jis ap goumen kont le neokolonyalism. M jis ap goumen kont ide yo mete nan tèt polisye yo pou anpeche nou fè yon batay nou menm tou polisye ak pèp la. Se sa m kont wi. Lè m frape frè m nan, se nan yon sans Di manman nou senyen. Men a fò fè lit kont pwòp ou menm ankò pandan yo pa renmen w e itilize y ap itilize w kòm robo di sistèm. Menm jan anpil nan nou nan pèp la. Se pa zam mwen pran m teworize pèp mwen. Se pa wòch m te gen nan men m. Se pa lòt kouto m te gen nan men m. Pou mwen fon bagay konsa. Son bagay ak de mwen menm ak kè m ak mwen menm. Mesye repanse bagay yo. E jenom sa tou pa konprann ke si misye mouri pito vwala. Pito m poze pase gen bagay m pa bezwen di yo. Mesye love you pou nou tout polisye.